Salut tout moun Map salye tout abòne m yo bon e jodia la black music show ap vin avè yon video de enfòmasyon sa kap tonbe nan nan moman nan aktyalite a e bon salye nou bon e sa fè bon ti tan ke m pa poste yon video nou pa gen anpil enfòmasyon de mwen. Gen ti bagay pèsonèl tou ki koz nou pa tande m souvan e m pa poste videyo souvan men nan moman la bon mwen pral poste videyo souvan souvan m mèt di nou chak semèn nap toujou jwenn plizyè videyo ke map poste e m pral travay sou tou sou enfòmasyon. e gentan vin pat tèlman fasil e konnya la nou nou gon tan minimòm pou nou travay sou rezo a e konsa e nap toujou jwenn enfòmasyon e nap travay de enfòmasyon e map poste video sa tou selon selon pèp la, pèp la di yo pa vle lòt se Guy Philippe yo bezwen yo mete sou pouvwa yo pral enstale Guy Philippe. Nan nan pouvwa nan nan palè nasyonal bon e an nou gade video ansanm avèm nou kite kòmantè nou e e kite kòmantè nou la epi na dim sa nou panse tou epi. nou sou video a.
Objektif lari a antanke kòdonay sektè jenès e nou prezan la se pou n vin di avèk karanklou Lèzetazini, Kanada e Lafrans a ki mete caricom ap fè travay pou yo anba tab pou n vin di pou lòt zèdnèt sa a nou kraze tèt yo li gen tan nou nan paka. Yo tonbe nan poubèl de listwa. Youn nan moun sa pa ka estale ankò nan palè nasyonal. Pou n fin di avè l, Caricom, peyi a ap konn yon kriz ki majè, l ap konn yon kriz ki minab, gen n pa ka pase peyi a nan plis kriz toujou. Kòman w ka konprann yon peyi ap fin kraze, ou jwe 7 tou, ou bay 7 polis pou pati politik yon peyi pou ap fin kraze l pi rèd toujou? E sa k fè nou mande popilasyon an pou l pran lari. jiskèske nòmalman nou fini ap bay sèt tèks sa, si tout fwa yo pa tande nou nan jou kap vini an, nap enstale moun nan palè nasyonal kòm prezidan nan palè nasyonal. Nou remèsye pèp ayisyen ki te pile sòl la jounen jodi an pou yo te aklame prezidan Guy kòm prezidan. Nou di wi! Puiske pèp la aklame Guy Philippe kòm prezidan, nou di jounen jodi a se Guy Philippe ki prezidan peyi a. E nou mande pou tout pèp la toujou akonpanye e nou nan lari an pou ke nou jwenn enstalasyon prezidan Guy Philippe prese prese prese. E pakou a se te bon, te genyen tout moun ki te la pou nou te wè kisa nou t ap fè pou nou t avanse nan kisa. Nou te ta pran pwen.

Avèk inisyativ Senmas la, yo tout nou pran lari a pou n mande, pou n enpoze enstalasyon Denis Sassy Philippe prese prese paske pèp la pa ka tann ankò. Pèp la rive nan yon dènye nivo, se wòch y ap manje, se sab y ap manje. Se sa k fè jodi a nou di avèk Joe Biden. Prezidan Lèzetazini Damerik la fout fèmen nen l sou vòlè dyòl li te zafè Ayiti paske pèp Ayisyen twò gra. Nou kap dòmi nan aktyalite a se Reno Motivation ki di La Voix de Peuple c'est la Voix de Dieu batay pèp la pa gen kenn moun ki ka genyen l vle pa vle pèp la ap jwenn viktwa. Yap enstale Guy Philippe kanmenm nan palè nasyonal. Nou tande pastè Reno ansanm avè nou an nou tande vwa pastè a bon kap klame pèp la pou Guy Philippe e an nou tande pastè. la kap genyen viktwa pa gen moun ki kap gen viktwa sa men sèt fwa si nou di non nou di non nou di Non nèt ale e viktwa pèp la ye. An nou gade kòman bagay la ye nan Pòwoprens aktyèlman. Apre l aktive se besap yo menm ki mete pye atè. Kote kapab la la. Se konsa sa ye nan moman la sa se ti mesye besap yo ki mete pye yo atè.

Nou sonje, Revèy la, avèk ansanm alye l yo ak Inisyativ 5 Mas la, nou te lanse batay pou n ranvèse gouvèneman Ariel la, defèt nou gen premyè manch lan. Men jodi an, nou tout konnen. Ke gen yon ekip moun ki panse yo pi entèlijan ke pèp la, ke yo prepare yo pou yo vin vòlè viktwa pèp la. Nasyonalis yo ak kan restavèk yo. Gen kan nasyonalis yo ak kan kolabo yo. Nou menm, nou fè nou kont. Atravè peyi a, nan dyaspora a, laprezans.

Nou mande, nou mande e pa nou ki pi rich Nou mande, nou mande e pa nou ki pi rich Jodi an, n ap remèsye se Prezidan Guy Philippe ki reponn a apèl pèp la. Apèl ke pèp la fè de li pou l vin dirije peyi a, li reponn a lapèl. N ap mande yon gwo aplodisman.

Nap mande Prezidan Guy Philippe apati de jodi a pou l fòme yon komisyon pou negosye ak moun ki nan klas politik lan ki kwè ke solisyon peyi a se solisyon se Ayisyen ki pote l, pou negosye ak entènasyonal la e nap mande pèp la kanpe avèk nou kòm yon sèl òm pou nou. Re, enstale konsèy nou an anndan palè a. Map di pou nou. Ke pèp la. Nap gade la bon
e li deje jantel joseph la wi e pèp la di se guy philippe e yo kanpe ak tout ajan bsap yo pou yo di yap enstale guy philippe nan palè nasyonal vle pa vle se guy philippe kap prezidan peyi a revolisyon tèt dwat revolisyon pa gen kanpe

nasyonal. Pil nan nou pe jwenn nou. Nou mande nou akonpanye pèp la pou ke se volonte pèp la ki fèt. N ap mande lame dayiti, lame dayiti akonpanye pèp la pou pa konn menm sò ke ou te konnen nan le pase. N ap mande ajan besap yo. akonpanye pèp la. N ap mande militan akonpanye pèp la, lidè katye popilè akonpanye pèp la, nou menm nan laprès akonpanye pèp la e nou pwomèt la delivrans se pou byento. Mèsi. Nou t ap chèche a, pèp ayisyen te bezwen an, maten an nou jwenn li, nou te genyen. Jan nou t ap tande l la, bon, e Guy Philippe sou beton an. Guy Philippe tou sou beton an, bon. E nap tann pou nou wè, nap tann enstalasyon an. E kòm poko gen jou pou enstale prezidan bon. E men pèp la deja reklame Guy Philippe kòm prezidan bon. E tout abòne yo, nou rete la, nou ann swiv. E pataje, kite kòmantè baw la. E pi fèm konnen tou si se youn nan moun kap tann Guy Philippe pou prezidan, ou pa kite sa nan kòmantè.